Happy birthday to me Happy birthday to me Happy bel, happy bel, happy bel we day to me Happy bel we day to me An nou di sa Happy birthday to me Waw Te koze Kounya la mesye, jodi a e fèt humm. Anh. Pou pou m nan yon kay. Hein, jodi a sa pi bèl de humm. Pou m nan yon kay, we pou pou moun ay travay, pou y ap di m oh, pou yon men diri. Yon men diri wi. Pou James fòkè Ayiti nèg Senlwidinò, Pòdepè pitit mwen Fèdinan ak Fèdinan. Pou yon men diri. Pandan se tan la, si se Ayiti, a pi bèl de sa pran m la, m t ap met nenpòt 4 gode farin nan dife. Li te ban m nenpòt flank 56 bòy. Se sa k fè li pa t ap ban m 60 bòy la, se paske m t ap fè djo près. Men apre sa, li t ap ban m 60 bòy, selon jan m t ap fè l la. Kounya la, pou moun y al travay, se a pi bèl de an Pou nap dim oh e bouyon men diri wi pou manje bon kòman kòman m te fè vin tonbe anba moun peng sa yo nan nan peyi sa hein Bondye ta voye m bò kote yon moun kòmsi ki ki pa peng lè yo wè kòmsi m pran pòz m paka manje nan kay la yo panse se vre men jodia la se fèt an m pral gen manje pou tout jou yo ta fè m soufri yo. Ok, sa gete meten. Sos la bon. Retire ba pa pase. E bi a baka fet an. Mwen si non sans. Mwen baka manje vant de bouton ni. Ki diri a men men men men. Mwen ble pat gen pou a non. Mwen pou a otan kou politisyen a iti. Youn pa ka antann ak lòt. Youn Jeremi, youn Jakmèl, youn Pò Mago, youn Pòdpe. Sa pa fon an. Se pa sa ki enpòtan. Se manje vant deboutonnen an. La, jounen m asire. Di a e fèt mwen l ye. M pa ka ouvè kò m jan m vle, kale kò m. Pandansetan, lè w wè dam nan ap retire manje pou moun chay, nèk kraze w. M pa konnen te ou sa a lè y t Ayiti se yon siyè bwa y te ye. A tèlman manje, retire gwo bòl pou li. Gwo fala y plen. Epi mwen menm menm, ban m yon ti lòsyè bagay, sa ye, m poko ap travay nan peyi a. Bondye ap voye yon bon pwochen sou chemen m pou m jwenn yon ti djòb. M jwenn yon premye ti djòb, manman chichi ki t nan fè maji dèyè m. Fè yo kase m nan ti djòb la. Oh! Atan, ou ka fè m jwenn yon lòt. E lè w wè towo sa parèt nan kay la, l ap rele anwo madanm sa. Mwen, fò m ta gen madanm tou wi pou m ap pase lòd, pou m ap di, cheri, jodi a la, e, se 3 mamit farin pou met nan dife wi. Pou l ap di, wi papi.
Ede chantè pale. M te ka goute sa toujou m kite rès la. N ap tou manje tout yon sèl kou. Non! An m kite sa. M ap goute sa toujou. M konn ou dènye lòs yo. Bon ti semèl. Happy birthday to me. Non happy birthday to mwen an se bon. Se bon bagay la ye fok m fon ralanti sou li m ka chante yon lot ti chante tou. Ojodi se mon anivèsè. Mwen la fom pran sos. Kote yo mete?

Chut! Gade yon sòs ki fèt ak woukou. Gade kwis bèt non Letènèl. Hey! Lavi isit dou. Sa pa vle dekole non.

Bay ti ki yè wap manje avèk bay ki ki fèm plezi nan sans. Lè m ayiti se kannari yo nan kannari m ap fouye gode la pa gen bay kannari. Mèt non m ap ouvè frizè nou.

Pa lonmen non an m. M nan konba. Baba.